Vin m pale w, m fèk sot ap pale avèk pastè Sam ki nan Boston Massasousèt, nèg lari a, e pandan nap pale a epi banm di w, mwen menm m tou enspire, e pa tout pastè kap gen kouraj pou yo di w bagay yo jan yo ye a, men banm di w, pastè a di m, Boss Bens ou panse si Jezi te sou latè a an 2022 a la, e pa dènye iPhone nan tap nan men l? M di e pa manti non pas, lè Jezi te sou latè, Jezi te gon wòb sou li, Lè yo fin klouwe Jezi sou lakwa, lè moun yo fè tiraj o sò a rad la, ou konn poukisa? E pa paske yo te renmen Jezi, yo pa ta tiye l. Se paske rad ki te sou Jezi a, se yon tinik doun pyès. Nan peryòd tan sa a, lè w gen yon rad doun pyès konsa, li vo lajan. Gen de vagabon la a, gen kout fwèt li bay Jezi, li di, Vòlè, ou pa t dap met rad sa a? M pa janm kwè rad sa a pwòch. Jezi te renmen bèl bagay, ka w vle w pa. Ou vle mache sal sou moun, ou vle rete pa benyen sou moun, ou vle mache santi fò sou moun tankou kretyen, mache fò, santi fò. Ou vle rete nan yon plas otobis ap plen mizè, rete. Jezi, nan tan Jezi an, gen moun ki pa t gen soulye. Men Jezi te gen yon sandal nan pye l. Vwala poukò lè l ap manje ak disip yo, a ou pa t konn si Bòzwen te konn Bib li. Lè l ap manje ak disip yo, li lave pye yo. Si Jezi te la, pastè Sam, èske m manti? Jezi se Ferrari, Lamborghini, Se Rolls Royce, se jet prive Jezi tap genyen. Ahh! Lè Jezi te la li te gen yon ti bak, paske se bak sa te se se se kòm si se li te pi gwo bagay sou latè. Ou menm ki se kretyen Bondye kreye w pou l do pou w domine. Afè moun ap di w o ou materyalis. Bon Jezi pat toutouni? M pat wè Jezi toutouni. Sa vle di ou menm ki la a, si Jezi te aktyèlman la a, Jezi tap nan mansion. Jezi tap nan tout gwo chantèl, Jezi tap gen TikTok tou. Jesus ap gen tout bagay yo nèt, tout teknoloji yo. Ou kreye a l'image de Dieu. Sa vle di kwa ou son ti Dieu. Ou son ti Jezi wi. Kounye a, oh, ou pa humble. M pa humble. Banm di yon bagay. Lè fanm nan te vin nan pye Jezi, la Bib di fanm nan lage yon parfum de bonne odeur. Li pa di l mete 3 zwazo. Ebyen misye ap di se pou kretyon sal. Hein? Yo di w fanm nan vin fiton pa. Jete pafen wi. Mwen jete pafen sou pye Jezi. De bonne odeur. Fò w agreyab nan je Bondye a. Ou pap plenyen. Ou toujou nan w nan jèn. Ou ap grate santi. Ou pòv. Ou pap bwose bouch ou. Epi w panse ke. O non de Jezi. Guys, si yo fèl nou ka fèl tou. Bondye pa kreye nou pou nou pase mizè la. Èske ou janm wè yon pitit ou a, se ayisyen wi. Ou tande li rele tèt li Queen lap vann savon pou dan kale pou moun. Yo rele tèt yo King Zeze ap fè. Bondye kreye ou pou domine man. Bèl bagay sa yo pou nou li ye. Se mantalite esklav la ki fè nou konnen ke oh o non de Jezi. Lè mouri ma reviv ankò. Lè ou mouri wa reviv ankò. Pale moun ki mouri la gen laj yo pa reviv ou menm malerèz tankouw e lespri saa pou reviv banm diw reflechi kounya Bondye kreye bagay sa yo di poun domine sou yo e sou mizè wap domine domine sou li ou menm se povrete wap domine domine sou li rob Jezi te gen sou li an se yon rob d'une pièce nan peryòd saa kounya se Versace Gucci Louis Vuitton liye ou vle met bagay sal sou metel men sim vle metel pa met Lorè jem la mwen abiye ak kostim mwen la. Banm banm banm banm sali viv www.vivehaiti.com se li kap abiyem. Johnson nan pale yo! An pale Dadou wi papa. Dadou chita la pa al lekòl vin ranse nan figi moun ap ranse. So ou menm ki ozetazini ou menm ki ta renmen gen yon clean background check alò ou menm ki gen yon clean background check ou menm ki ta renmen fè siksè ou menm ki ta renmen fè menm jan yon sèl ayisyen kap fè 1.5 milyon li pa fasil. Men li pa endispansab. Gon ti jèn la, yo gen 22 zan. Spanish yo, yo gen 22 zan yo gen. Y ap fè half million dollars. Epi lè DJ tèt anba ap di w ti moun 2000 k ap mennen, epi w renmen sa. Lòt la kanpe la, l ap frape men nou a Rolex nan men, frape men, frape men, ploup bay la detache. Epi li di chanm 16, oh, rest in peace Mika. Mika ale, w ap vin bay chanm 16 la, nou pa bliye w nan apa. Sa vle di gen moun sou an ap kouri dèyè yo. Nou renmen moun nou gen pwoksimite avèk yo. Lefèt ke w pa ka wè Bòz Mens, ou pa ka ap manje fatra avè l, ou pa ka ap ranse avè l, ah misye gen alè, misye non! On a du pri o zye de letènèl. Nou se yon sasadòs wayal, yon nasyon sent, yon pèp eli. Lè kote ale yon pèp eli, ou eli epi kou sa ou rete la, ou pa ka manje, ou pase sou moun nan menn kèt ou, ou pa benyen. Bon m bò, pou m gade machin mwen la, pou m pa ta minimum joun yon ti grenn pafen. Wa. Nan monchè, menm si m bliye pa met pafen m ap jwenn yon bagay. Al di pou zèmye, oh, oh, ou materyalis. M materyalis? Labib di li kreye n pou n domine sou yo. Sa w ye? E Bondye t kreye yo, men. Li kreye nou gen dwa pou n domine sou yo. Tout kote pye n pile l ban n kòm eritaj. Ti mantalite pwotestan sa a rabi la. Bagay ki di wi. Ou pase tout vi w ap pase mize sou atè a. Epi lè w rive ou pa konn kote w va ye nan syèl la. 972 904 31 88 ou fè sou tè sa wi ou fèl fò devansel wi fò responsab ou ta renmen kite yon legasi pou fanmi ou wi li posib fò viv ozetazini fò gon clean background check fò gon sosyal sekirite si yon moun vle prete nan pov la kitel malerezman yo di w La mizè aime la compagnie moun ki nan mizè toujou renmen moun ki nan mizè parèy yo lòt la kanpe la di kòman ye la m pa pi mal non pwoblèm enben wa enben wa sòti ladan l on jou lòt di baz mwen kòman w ye la a m bless a misye toujou ap pèdi a lè l atakte machin nan m ta genyen l tou wi si sèlman w gen kredi men genyen l non zanmi yo pa anpeche w genyen l gen lòt l ap di tenten n ou ret ladan l w ap viv ozetazini Ou kounya ou son truck driver, kounya ou gen yon barbershop, kounya la wap kondi bus, kounya ou son nurse, ou son avoka, ou son enjenyè. Si w pa leve al travay ou pap fè lajan se kòw ap travay pou lajan. Lè kòmsi ou antre nan biznis sa ou ka fè lajan ap travay pou reflechi kounya nan 5 10 ans èske wap toujou k fè wap gen menm fòs pou fè sa wap fè a. Biznis sa lè w fè 350 mil dola ou on ni e pa tout moun ki kap fè l. Fò gen yon big gway, fò gen yon social security, fò gen 124 dola sèlman. Epi, tekse Boss Benz pa rele m, tekse m nan 72 904 31 88. Si w fè l nou ka fè l tou. Sispann ap itilize levanjil lan pou n ap fè moun ret nan povrete. Anpil nan nou, nou men gwosè machin nou kòm pastè, men gwosè kay nou, epi nou pran yon ti malere yo la, n ap prije yo. Non pa msye Jean, msye Ben's Boss, men si yo fèl nou ka fèl tou. Pa bliye nan 10 an ap gen yon lòt jenerasyon k pap pè pale de lajan, paske lajan gen yon fòmil li, si w pa respekte lajan w pap janm ka gen lajan. Eyy, Jezi pi fò. An, ale, pataje sa.